Hello guys pa bliye m se nèg Mexique la Jacques Jean Baptiste se non yon sitwayen kap soufri nan peyi les Etats Unis e nan moman an la li mande pou chak ayisyen e sil posib pou nou pote sipò nou pou li paske li vrèman li nan nesesite nan peyi les Etats Unis. Jacques Jean Baptiste Joëm di nan se yon sitwayen ki t ap viv Meksik e Chili padon ki t ap viv Chili ki arive pran wout raje a nou konnen Panama ak Kolonbi pou l ateri isi Meksik. De Meksik ne bon manke bagay yo pa t tèlman di menm jan avèk jan l ye jodi a anpil moun te jwenn chans pou yo te antre Lèzetazini ebyen Jacques Ete, al pase anba pon Texas la, ebyen li te jwenn chans li pou l antre Lèzetazini. E kote yo fin libere l, yo resevra l, fanmi l resevra l lakay li, men malerezman Jacques te mal tonbe, nou konnen gen tout sa yo nan lavi a, Epa tout moun kap byen tonbe e sitou nou konnen moun kap ese antre Lèzetazini nan moman la ki pat gen yon manman oubyen yon papa kap resevra yo e nou konnen depi ke se yon fanmi kap resevra nou tout bagay kapab pase ok ebyen se konsa Bagay yo vin pase mal pou Jak, e li retwouve l nan sitiyasyon ki vrèman grav kote l al desann nan yon otèl paske kote l t ap viv la ta sanble bagay yo pa t tèlman bon pou li, li te oblije soti e li twouve li nan otèl nan moman n ap pale a la e sitwayen sa. Kòb li te genyen li t ap peye otèl yo vin fini e li pa konnen kisa pou l fè paske li gen yon madanm ak 2 timoun nan men l e li vrèman li nan nesesite nan moman an la li di si gen yon moun ki kapab ede l li t ap vrèman kontan e Bondye t ap beni moun sa. E m pral envite nou tande Jak e kote li t ap pale. E avan menm m al kite nou tande Jak la, e m vle fè nou konnen yon bagay sitou pou moun ayisyen k ap viv Meksik yo. Mezanmi pandan nou Meksik lan, se vre si m gen yon ti kòb sou kanè nou, m bouke di nou sa. Ok, lè w antre Etazini se pa yon pyebwa w pral souke pou w pran lajan. E si nou gen yon ti bagay sou kanè nou, mezanmi sere l. E pandan nou Meksik lan la, Meksik gen travay. E se pa moun kap dim mwen se la map viv m konnen Mexique gen travay si kote w ya pa gen travay e deplase al yon lòt kote paske lè w rive etazini wap gen bezwen lajan pou fonksyone ok sa w te gen sou kanè w la lap gentan lap rete la epi e wap travay pou kapab viv isi a e konsa lè w rive etazini Menm se lè fanmi ta gen pou l ta ba w pwoblèm, men avèk ti sa w gen sou kanò yo, kanmenm l ap sipòte w an atandan ke w jwenn yon travay sou kote pase n konnen ke yo p ap lage nou avèk papye pou n travay. M pral envite nou tande Jak epi lè n fin tande Jak, abòne avèk chanèl oubyen paj Nèg Mesik lan kote w ap gade videyo sa, pataje l ak yon fanmi w, yon zanmi w pou fè yo konnen ke. Pi devan baye pa dous sou gon ti bagay nan mexique se serel epi al travay paske nan moman la gen travay an janvier nou ye se moman ki gen plis travay nan peyi mexique se te neg mexique lan ki te la pou te sèviw. Bagay yap fè isit se papye. Men jiska prezan mwen vini yon kote mwen te desann bon sitiyasyon lavi a fè ke bagay yo mal tonbe mwen vin ebè mwen. Mwen vin twouve vin antre nan yon otèl. Men nan otèl la kiyès k ap ede mwen se moun k ap ede mwen kounye a men otèl la bout m pa gen kote pou m ale m avèk madanm avèk 2 timoun bon m pa konnen kisa ki pou m di antoulèka m ap mande èd avèk moun ki kapab ede pou ou wè sa y a di ke Bondye beni nou.